Jodi a, kòm anonse, nou genyen avèk nou le jij Fred Séraphin. Jodi a, nou pral baze konvèsasyon nou sou zafè legal. E sa k ap fè pawòl nou? nan kominote a, nou pral eseye atake yo, nou pale de relasyon familyal, maryaj, delekans jivenil, stabilite lan yon fwaye. Men jis pou nou demare, anvan nou fè sa, nou ta swe, nou ta, n ap swete le jij Fred Séravin byenveni sou antèn Radyo 4 Sezon lan edisyon Roody Rameau. cho e nou di jij la bonsoir e map di li yon mèsi paske li akòde nou moman lan moman ke nou te ka di e ke li trè okipe li fè ti moman pou nou menm pou l ban nou tan jodi a jij Fred bonsoir e byenveni sou antèn nan e kòman nou ye.
Bonswa e salye tout fanmi an, tout kominote kote nap tande mwen an, mwen se vrèman yon gran plezi pou mwen, mwen remèsye w anpil pou envitasyon sa a, avan m kòmanse e apre m fini pou m toujou remèsye Granmèt la Bondye ki ban mwen sante, ki ban mwen opòtinite pou m kapab fè sa ke map fè chak jou e donk m wè ke wòl yon jij daprè mwen menm se administre la jistis e sèvi kòm yon enstriktè tou donk se nan kapasite sa ke petèt m kapab ranpli jodia kòm yon enstriktè yon moun responsab pou nou kapab bay yon kichòy.
Well, le plaisir is mine, parce que li très important pou nou menm pa bo isi, sou radio a, menm jan ke ou di ke son plaisir pou sèvi yon kominote, nou menm, sa nou, nou toujou ap eseye chèche tou, nou toujou ap eseye chèche moun ki ka petèt pote enfomasyon pou yon kominote ki ki pa jwenn sa tout tan, e ki pa jwenn sa fasil, e lè yo jwenn ni, petèt yo jwenn ni avèk yon ti mezi ki trè kout, ke nou menm nou pa, nou pa eseye chache, nou eseye chache tout sa ki posib yo pou nou te ka selebre avèk yo. Wèl, jij Frèt, kesyon ke nou ta renmen demare, nou ta renmen mande, pòske, e, Antanke jij ki andedan yon sistèm jidisyè, ou andedan sistèm jidisyè la, men daprè ou menm, paske se ou menm ki ka petèt mete m lan liy kote m ta renmen ale a. E daprè ou menm, ki sa ke ou wè lan eksperyans ou, ki sa ke ou wè lan tribinal ou, ki yon ti jan devaste pou ou menm, pli presizeman pou kominote nou an?
Bon, kesyon sa a vrèman, kòman m ta di sa, loaded. Li pa gen yon, li pa gen yon pwen. Kite mwen di dabò ke tout sa m ap di a la vrèman se pa pou gen pou wè avèk fonksyon mwen lòske mwen mete robe mwen, lòske mwen m ap syeje. Paske lè m ap fè sa, m pran tout desizyon m ap pran baze sou lalwa e fè ki devan mwen yo. Sa se, mwen prete sèman ke se sa m ap fè. Donk tout opinyon map bay se opinyon pam sa pa vle di ke se konsa ke map map map pral fè yon jijman e ke map sèvi avèk prejije pa mwen, santiman pa mwen e amou pam oubyen hèn pam pou mwen pran yon desizyon e mwen gen depi 2001 map fè sa kòm jij m poko janm fè le kontrè donk mwen vle tout moun konprann ke se sa map fè. Ansyit tou m pa kab ban nou konsèy Te gen yon lè ke m te avoka, kenzan avan m vin jij m te avoka. Lè sa m te gen dwa, m te kapab bay konsèy si m te vle. Kounye an kòm jij, m pa avoka ankò e paske m pa avoka ankò, lwa a di ke m pa kapab bay konsèy, m pa gen dwa bay konsèy legal paske m pa avoka ankò. E m vle tout moun konprann sa ke m pa vin la pou m ba nou konsèy kisa pou nou fè si nou nan yon ka kèlkonk.
Non, si ou bezwen konsèy. e fo ke ou ale jwenn yon avoka ki gen lisans, ki konpetan, ki kapab ba ou konsèy ke ou bezwen, ki pou gide ou nan yon sitiyasyon legal ke ou ladan l, si se pou tribinal pou al ladan l, an choz kòm sa. Non, e, e, ekskize m dabò, si okenn moun branche, ekskize m, mete, fò m gen jij Séraphin la, donk, jij Séraphin pral ba nou konsèy. Non, m pa gen dwa ba nou konsèy, ekskize m, m fè ekskiz dabò. Men m kapab mwen fè depi an 2009 m ap fè yon seri de town hall nan tout konte Miami-Dade. Konte Miami-Dade nou konnen se li k pi gran nan konte ki genyen nan Florid. E m te wè ke te gen yon pwoblèm de moun k ap vin tribinal ki pa vrèman konprann nan kisa ke yo antre a la, ki yo pa konprann sistèm nan, yo pè, yo krent, yo pa konnen ki dwa ke yo genyen, e a koz de sa m te kòmanse yon seri de town hall nan tout kote nan Miami-Dade County e pou mwen edike moun yo, m te rasanble plizyè jij ki nan tout nan diferan kòman mwen di sa, jiridiksyon, pa jiridiksyon non men nan sistèm nan, pa egzanp yo gen nan sivil, ki te nan ka. fami ki nan jivenil, ki nan kriminèl, ki nan probate e moun k ap donk nou te rasanble yo nou rankontre avèk kominote yo nou pote enfòmasyon ba yo e nou chèche plizyè mwen te rasanble plizyè òganizasyon gouvènmantal, sosyal ki te vini pou bay moun yo ki te resous pou moun yo pou yo konnen kijan ke yo kapab pran avantaj de tout sa kominote nou an te ofri yo. Donk, se poutèt sa ke m wè sa kòm wòl mwen toujou jodi a la. Donk, kesyon w lan, li trè, li trè vast. Kou w di kominote nou an, m toujou di nou tout kominote a, se, pou mwen menm, se Miami-Dade County, se konte Miami-Dade la. Se pa, se pa Ayisyen sèlman, men se tout moun, paske nou tout sibi oubyen, kòman m ta di sa, rejwi, pran avantaj de tout opòtinite ki genyen avèk tout, tout mal ki pase nan kominote a. Donk si w te gen yon bagay pli dirèk ou kapab mande m, m ap gen kontan si m kapab wè l. M kapab di w ke kòm n ap pale de timoun, ou te mansyone bagay jivenil la, se yon pwoblèm m ap konfwonte depi mwen te avoka. Alò fò m di moun yo ke depi an 80, an 87, m kòmanse, 86 mwen soti Nouyòk.

Donk se yon pwoblèm ke n ap konfwonte nou tout antan ke yon sosyete, men pa sèlman Ayisyen k ap konfwonte li. E
ou di antan ke jij ou pa ka ba yo konsèy, m kontan tande sa, m byen konprann sitiyasyon tou. E lè w pale de kominote, m ka konprann sa tou, ou pale de kominote de Dade County an laj,

minorite. Lè n pale de minorite, e nou sibi de yon pakèt koz ki fè ke e sou le plan sante, sou le plan edikatif, sa depan de si w pral yon lekòl adekwat eksetera. E nou ka di tou akoz de tout sitiyasyon sa yo vin koz ke si te gon pwoblèm deja lan fwaye a, sitiyasyon, m te gentan di sitiyasyon kovid la vin ogmante tansyon an, pa le fèt ke defwa anxiety, stress etc andedan yon kominote vin koz ke kot fèmen kounye a, kot pa fonksyone menm jan, eske ou expect petèt lè kot retounen sa ka vin koz ou vin gen plis papye moun ki pral fil pou divòs eksetera, kijan wè yon sitiyasyon parèy anvan ke nou antre lan detay apre lè kòt ouvè men sou le plan marital kijan ou.
M kapab di ou ke bòn nouvèl la se ke tribinal pa fèmen, tribinal pat janm fèmen nèt. M kapab di w ke nou te gen yon peryòd ke nou pa t fonksyone akoz de tribinal la te oblije fèmen. Men, kòm nou sou Zoom kounye a, fò m di w ke nou vin lwe oubyen achte sèvis Zoom e ke nou fè tribinal pa Zoom. Ahh yo menm kòmanse ap fè jijman nou pral kòmanse fè jijman kriminèl pa zoom men yo te kòmanse fè jijman sivil pa zoom donk nap fè sèvi a lojistik yo poun gade kijan ke nou kapab fèl poun kontinye sèvi piblik la chak jou mal syeje se sou zoom ke mwen syeje e donk tout moun ke se nan seksyon kriminèl la ke mwen syeje E donk tout moun, tout defandan yo, temwen, yo parèt pa zoum, moun ki pa vle vini, m ba yo yon lòt chans, moun ki vle, yo kapab tann lòske nou kapab fè jijman an pèsòn. Nan ou soulve yon kesyon ki trè enpòtan, se kesyon de sitiyasyon kovid la. Nou genyen nan Miami-Dade, nan konte a, nou genyen, si m sonje, nou gen 6 jij ki syeje nan sa yo rele Domestic Violence Division, nan vyolans domestik, ebyen se sa sèlman ke yo fè, se tande ka de vyolans domestik, paske depi tank gen tan, nou rekonèt ke son, son, son, son, son dezas vrèman, e ki vin, vin bokou pli pire akoz de Covid la, donk gen anpil moun ki, ki gen plis. ki gen mwens pasyans, m ta kab di. M pa konnen egzakteman detay yo paske m pa syeje sesyon sa yo. Men nou genyen bokou pli de ka de vyolans domestik. M t ap pale avèk yon jij, li di m ke li kòmanse nan maten, se jis aswè ke li fini sesyon l yo. Gen plizyè jij ki ale, ki ale ede, tèlman gen ka. Ka sa yo nou pa kab tann. Si yon moun gen yon rezon ke l kwè ke li an danje, gen jij ki la, si se emèjènsi, sa yo rele clerk's office yo, yo ouvè, kote yon moun kapab al pote yon demann pou ke gen sa yo rele yon restraining order, yon lòd yon jij ki pou di yon moun ke l pa gen dwa gen kontak avèk yon moun, answit jij sa kapab fè yon jijman rapid. pou deside eske wi lap bal lòd la, gen polisye ki la pou al sèvi moun nan lòd ke jij la bay la pou pwoteje moun ki genyen rezon pou ke yo kwè ke genyen kòz ke yo kapab fè yo mal ankò. Donk se sa nou pa fèmen nèt si yon moun kwè ke pou yon rezon ou lòt yon moun ap fè w menas Ou kapab ale nan diferan tribinal, nou gen diferan toutotou, plizyè kote nan lenò, menm mwen nan santral, gen tribinal nan lesid, gen tribinal nan Liberty City, gen tribinal nan Southwest, gen tribinal nan North Dade. Nou gen yon sistèm kote ke moun yo kapab vini, yo ranpli yon aplikasyon, ranpli yon affidavit ki mete tout done yo. moun sa aplikasyon sa yo pote l ba yon jij touswit, jij lan analize li, li fè yon jijman pou gade si wi nan ka sa l ap bay lòd pou ke lòt la rete kenbe distans li san kontak, pa gen dwa kontakte moun sa ki vin pote plent lan. Si se bay divòs, gen moun ki di ke gen yon kò bokou pli moun k ap aplike pou divòs kounye a ke te genyen anvan. men sa nou rele family court la yo y ap fonksyone. Nou gen yon bagay ki rele uniform family court, sa vle di ke tribinal sa yo la, jij sa yo la pou adrese tout bezwen fanmiy lan nèt. Donk yo kòmanse de divòs, ou konnen gen divòs defwa gen timoun ki gen pwoblèm, si gen timoun ladan li, timoun yo si yo gen pwoblèm akoz de konfli ant paran yo, kounye yo tonbe nan yon sistèm jivenil, Bon gen jij ki adrese tout famiy lan ansou wè se pou ke pa gen yon jij kap adrese timoun nan ke yo akize de yon krim ou byen yon lòt jij ap adrese ke timoun sa di ke yo abize l lakay li answit yon lòt jij ap fè bagay ap fè ka divòs la sèlman donk nou vrèman ap sistèm nan ap konsantre sou tout bezwen famiy lan, nou toujou idantifye ke enterè timoun se li menm ki pi enterè ki pi enpòtan pou nou, donk nou toujou ap aji nan enterè meyè enterè timoun yo alòz sa vle di best interest of the child donk tribinal yo pa fèmen donk si gen yon moun ki bezwen yon nesesite kontakte avoka w. Si se divòs oubyen si w konnen kisa w ap fè, pa kontakte avoka ou kapab fèl ou menm, gon sistèm ke la sa nou rele self help gen clerk yo, yo antrene yo pou ede moun. Natirèlman yo tribinal yo pa ouvri pou resevwa moun paske gon danje de covid toujou. Paregzanp se nan ka emèjensi sèlman pou y ap kite w antre nan tribinal kriminèl kote m syeje a. E lè sa a, gon sèten nonm de moun ki kapab antre, e dèk ou rive nan pòt la, y ap ba ou mask, y ap fè gade, pran tanperati ou, gon nonm, yon nonm defini de moun ke yo kapab, y ap kite antre anndan tribinal la. Donk, nan ka emèjènsi tankou m di ou, sitou bagay ki gen pou wè avèk vyolans domestik, nou genyen tou Ou konnen y ap arete moun toujou. Yo pa janm sispann arete moun. Donk, nou toujou fonksyone 7 jou sou 7 nan tribinal la. Men, kounye a nou sèvi, gen lontan n ap sèvi avèk sa yo rele closed circuit. Sa vle di ke moun ke yo arete yo, yo nan prizon yo ki pa nan tribinal la. Donk, yo toujou parèt nan closed circuit. E nou menm nou nan chita nan tribinal. e nou fè ou tande sa rele bond hearing jail arraignments paske yon moun fò parèt devan yon jij 48 è apre yo arete ou fò parèt devan yon jij ki pou deside eske gen rezon vreman pou yo arete moun nan e si yap lage l nan ki kondisyon yap lage moun nan donk nou pa ka ap vyole dwa konstitisyonèl moun yo nou pa gen dwa fè sa e akoz nou pa gen dwa fè sa sistèm nan vin ajiste li pou ke nou adrese tout moun ki gen pwoblèm nan tribinal la san ke nou pa vyole dwa konstitisyonèl moun yo. Ahm,
Fred, e m konprann trè byen kote nou ye, men anvan ke nou desann lan, lan aspè delenkans lan, e m pa konnen, si m wong ou ka di m wong lan sa, m panse ke petèt gon kòmansman lan sa. Kòmansman m toujou panse ke eske se paran e ki petèt direksyon paske lontan nou konnen paran toujou bay timoun yo direksyon pou yo pa tonbe e lan pwoblèm pi devan. Men eske koz sa yo, ki jan ke nou wè sitiyasyon paske gon epòk nou te konn tande timoun menm al lekòl oubyen si yo rele lapolis pou paran yo eksetera, yo bay manti sou paran yo dèfwa, paran yo konn pran prizon menm paske timoun nan li menm li derape lan move zentansyon oubyen li gen zanmi kap bal move direksyon, li pran move direksyon, li gen move tandans. Men sou le plan familyal, eske petèt gen yon yon ide ke ou ka lanse a kominote, bon menm si ou di Dade County, but m panse sa petèt li jeneral an tèm de relasyon. E eske ou wè ke sa ki ka petèt koz yon disparite dèfwa antre 2 moun yo? Gen dwa genyen, paske dèfwa lè moun yo al nan tribinal yo di e se enkonpatibilite de karaktè, lè yo va jwenn sitiyasyon pou yo di eksetera. Men daprè, eske ou panse ke gen kòz ke nou ka petèt bay yon paran ki petèt vin kòmanse genyen timoun andedan fwaye li, ki jan petèt li ka wè direksyon pou l al avèk timoun nan petèt pou ke petèt fwaye sa oubyen timoun sa ka sove demen pa le fèt ke sitiyasyon timoun nan defwa paske e defwa timoun nan lè n pale nan sou le plan edikatif defwa akoz yo menm timoun sa nou soti depi lan fwaye ma nan fwaye li timoun nan defwa lè l rive yon kote Timoun sa a, li oblije pou l al lekòl akoz de sitiyasyon an, se grenn pou l al pran, se lon pou l al pran. Defwa timoun nan al lekòl, sa depan de sa l al aprann lekòl la. Timoun nan poko menm apenn fin gradye, timoun nan gentan nan senkant a san mil dola dèt. Paske e sitiyasyon enterè kote li a, se lon l oblije pran si w gen yon lòt timoun ki vle al lekòl. Kijan ou menm? Ou ta petèt bay yon paran yon direksyon oubyen yon panse, yon ide daprè ou menm ki wè sa k pase devan w oubyen w tande e sitiyasyon yo.
Pandan w ap bay kesyon an, mwen ap repase lavi mwen, lavi pèsonèl e pwofesyonèl. Ou konnen mwen, mwen grandi isit, nan Nouyòk, 1970, m kwè mwen ateri Nouyòk. E nou te kite Ayiti poutèt Duvalier te tiye papa m. E se avèk manman m ki elve m, avèk frè ak sè mwen yo, ke m kapab la jodi a. Sorry to hear that.
Non, se konsekans, e m toujou di ke sa, jan nou di nan labib la, sa demon an te wè pou pou defèt mwen, Bondye fè l vin yon viktwa pou mwen. E si m kapab ap sèvi lajistis, se paske m te viktim enjistis. Fanmi m te viktim enjistis ki fè ke mwen, sa a pou mwen se yon vokasyon, se poutèt sa ke mwen te fèt menm. E mwen di sa paske m pa t gen lajan pou ke mwen ale lekòl. Papa m, li te pran tout sa n te genyen, e manman m, li te fè tout sa l te kapab avèk sèt pitit, frè ak sè mwen yo te mete ansanm. Mte pou di an mwen avoka e m kapab di ou ke se lajan mte prete, se gouvènman kite bay lajan, se lekòl piblik mwen te ale New York men mte etidye lè te le moman vini poum te etidye mte etidye seryezman e mte fè bòn nòt lòske mwen aplike poum al lekòl de dwa mèsi Bondye manmanm son moun kite priye anpil yo ofri mwen yon bous total poum te kapab al lekòl de dwa. Ou menm banm lajan pou m achte pou m achte liv. Mwen di sa paske chak moun gen gen sikonstans. Lòske lekòl la te gon pakèt moun se paran yo ki te fè ekri chèk e peye tout lekòl la pou yo. Donk si on moun genyen on dezi pou ke li atenn on bi. l ap travay pou ke li kapab atenn bi sa. Yo di ke tout moun kapab ale. Nou konnen yon pakèt moun kounye an ki gradye lekòl de dwa e ki gen yon pakèt dèt sou tèt yo. 150 mil, 200 mil dola. Gon lè m t al vizite yon libreri nan Miami an, m wè de etidyan ki ta pral fè yon lòt degre. M mande yo konbyen kòb sa pral koute, yo di m sa pral koute yon lòt 80 mil dola pa ane. san konte sa yo te genyen deja. Donk, e se pa de moun ki te parèt pòv, daprè mwen menm. Le fèt se ke se pa tout moun ki gen mwayen ekonomik, se pa tout moun ki gen bous, se pa tout moun ki kapab fè l. Ou pran yon chans, mwen, mwen, mwen, mwen, yon pakèt jèn avoka ki vin devan mwen. ki gradye k ap peye dèt toujou. Y ap tann pou yo pare dèt. Donk, y ap tann pou ke yo fin peye dèt pou yo kapab fè sa yo vle fè a. Alò, olye y al achte yon machin tou nèf, yo achte yon machin dezyèm men. Olye yo tou y achte yon kay, genyen ki rete kay paran yo toujou. Donk, lè gen youn, youn misye te konn parèt devan mwen, se lakay paran li l te ye e l ap travay men li potko kapab kite kay paran li. Donk, w ajiste w selon. mwayen ou donk m pa kwè ke lajan dwe anpeche yon moun pou swiv edikasyon ou toujou kapab peye dèt la apre ou fini ou travay le mye ke ou kapab ou fè le mye ke ou kapab fè ou etidye le plis posib fè meyè nòt ke ou kapab fè answit ou kite rès la tankou m toujou di m fè pa mwen m kite rès la nan men granmèt la. pou ke li gide mwen, li montre m ki bò pou m ale. E donk se si mwen, mwen di ke m repase, mwen repase karyè mwen tou, paske lòske mwen t ap milite kòm avoka bò isi a, mwen te petèt youn nan de, si se pa twa, men bon, m te sèl avoka ki te pale kreyòl ayisyen e vin yon pwoblèm krisyèl Pitit de paran avèk pitit ki gen pwoblèm e ke gouvènman an li menm kounye an antre nan afè a, tankou w di gen de fwa se timoun nan ki rive lekòl yo wè mak sou kò timoun nan e lè sa pwofesè, prensipal yo oblije rele lapolis, lapolis vini a lè sa a yo vin gen mwayen, yo vin gen rezon yo retire timoun nan lakay yo a mwen sonje. Premye ka ke yo mande m travay sou li nan kabinè Office Public Defender a, se te yon jèn Ayisyèn ki te nan yon sikonstans deprimab, te pòv pou sa m pa konnen, ki te vin gen yon pitit ke nèg la te abandone l avèk yon ti bebe e nan manke pasyans li, li te bay timoun nan mal ki fè ke timoun nan te vin mouri, yo di. Yo di, se akizasyon an, akoz de kou ke l te bay timoun nan. Donk se de sitiyasyon ki vrèman difisil ke kominote nou an ap travèse. Lontan, pa gen otan de resous, nou vin gen plis resous kounye a, nou vin rekonèt ke olye ke se mwen menm sèl kòm, alepòk, kòm avoka, e chak jou m te rete, jij yo te rele mwen, silvouplè, Reprezante paran sa. Silvouplè reprezante paran sa. Men gouvènman an pran pitit yo nan men yo. Men gouvènman an pran pitit yo nan men yo. Kounye an son kesyon de eske n ap fè gouvènman remèt timoun yo e nan ki nan ki sikonstans ki jan sa ap fèt. Nou konn gen de paran tou ki timoun nan li di m pap pran chans ak timoun sa ankò. Se te de paran kote ke yo kite timoun yo dèyè. Paran m vin bò isi a yo vin travay, timoun nan anba y ap grandi, voye chèche yo vini bò isi a, kounye an timoun nan yon laj ke li fin wè ke bon, se pa kounye an pou vin otorite sou mwen, ou konprann sa m ap di w la la? Ya, trè byen, trè byen. Donk, kesyon de rebelyon an, donk yo gen yon laj rebelyon, yo vin antre lekòl, lòt timoun k ap pale avèk yo di. mòd enfliyans, sa yo rele peer pressure a vin aji sou yo, vin fè ke yo reyaji. Genyen tou, genyen ki, kote genyen ki pa konn bliye. M pap janm bliye yon jèn ayisyen, misye t ap di m istwa li ke. paran ayisyen li lap grandi isit answit li di papal manmanl dil pa sòti ret lakay ou m pa vle ou soti avèk moun sa yo moun sa yo pa zanmiw yo ye li di manmanm map vini map vini 5 minit sèlman map vini map tounen touswit msye di m apre lè sa m sòti 5 an apre m tounen lakay mwen di msye sak pase w li monte machin avèk zanmi son machin kite vòlè. nan kouri sove pou lapolis, machin kraze, youn nan yo mouri nan machin nan. Kòm misye te avèk yo, yo wè ke yo enplike misye tou, li te gen chans ke li te li gen laj, ke se 5 an aprè ke yo lage li. Donk, kesyon de paran, konfli, ou konnen gen yon bagay yo rele generation gap, pou mwen menm gen yon cultural gap tou. Paske nou menm nou gen façon de faire en Haïti, se konsa yo elve ti moun an Haïti, se konsa yo te elve m, se ta, se this, se that, se that. Men ti moun yo vin bò isi a son lòt son lòt expoze ke yo genyen, alò kounye a pou ti moun an Haïti yo avèk avèk internet e cable and tout bagay sa yo petèt ke yo wè menm bagay yo tou paske. Ou lèm antre an Ayiti mwen tout moun se pantalon anba dèyè yo yap mache donk mwen ke ke yo gen menm enfliyans la petèt men gen gon gon generation gap gon cultural gap tou e nap eseye adrese sa sam kapab di paran yo se ke nou pa pou kont nou pa egzanp Miami nou genyen des òganizasyon sosyal ki kapab gide yon moun si ou pa kapab pou kont ou chèche èd ou kapab mande èd pa egzanp sa rele Department of children and families. Yo la pou ofri sèvis. Si w gen yon pwoblèm avèk yo, ou gen dwa rele avèk timoun lakay ou. Ou kapab rele yo pou mande yo èd. Yo gen sèvis, yo gen counselors, yo gen sikològ, yo gen doktè ki kapab evalye timoun yo, evalye sitiyasyon ou, gen dwa fè yo vini. Donk, gouvènman an la pou bay sèvis, men fòk nou pa pè mande kòm pou yo ba nou sèvis, paske l gen dwa twò ta. M ap sonje kòm jij, m te gen yon manman ki vini Ah avèk pitit li kap bali pwoblèm. Ti bonhomme nan refize tande. Kelke swa menas mwen fè timoun nan li te refize menm tande mwenm nan menm. Manman an vin dim ke bon m gen 3 lòt pitit. M gen 3 lòt pitit se li menm sèl ki refize koutem. Se sa li pa dwe fè e sa sèlman pou l fè. Refize al lekòl, refize al travay, li dòmi ta, se li menm ki wa nan kay la, kèlkeswa sa lè fè. Finalman li di m desizyon m te pran an, li di m pa kab pèdi lòt 3 yo, li menm, se li menm ki te pi gran an, wa fè sa w vle, li menm ap fè 2 djòb pou l kapab pran swen 2 lòt, 3 lòt pi piti yo. E donk se yon pwoblèm ki grav. m pa ka di ke se kominote sa a sèlman paske mwen wè l, men depi lontan m ap preche bay pastè yo, m ap preche bay pastè yo ke legliz gen yon wòl ekstrèmeman enpòtan pou yo jwe pou nou sove timoun yo. Mwen gen yon istwa ke m renmen ba yo, se ke m te gen yon kliyan kòm defansè piblik ki te yon panyòl, ti panyòl, fanmi a te panyòl. jou m parèt devan jij la pou m mande jij la kite timoun nan ale paske lòske yo akize yon timoun yon krim, se sa n rele yon delenkans nan tribinal timoun, nan juvenile justice, yo gen dwa a yon avoka gratis. E mwen te kòm defansè piblik, yo apwente mwen pou mwen reprezante timoun sa a. Lòske pou m al pale avèk paran yo, yo pa t kab pale angle. Men nou gen entèprèt ki la full time. Rese kreyòl, rese panyòl, rese pòtigè, nou gen entèprèt prèske pou tout lang ki egziste, si yo pa la vivan, nou gen telefòn. Men m al pale avèk paran yo, yo fè m fè konesans pastè legliz yo a. Pastè legliz yo a pa konn pale angle non plis. Men misye ban mwen yon feyè de tout pwogram ke yo genyen pou timoun nan legliz yo a. de sikològ, de social worker, de job placement, yo byen chita, yo byen ekipe pou ke yo adrese pwoblèm ke moun nan kongregasyon yo an genyen. Mm-hmm. Donk yo di, m reprezante sa a bay jij la, silvouplè, e mande jij la eske l ap dakò kite timoun nan ale lakay avèk paran li e l ap gen sipò nou menm nan kominote a ki se legliz la. Donk, san ezitasyon, apre m prezante sa bay jij la, li te twò kontan kite timoun nan ale paske lòt opsyon an se te kenbe l anndan nan sa ke nou rele secure detention nan, kote ke li pa gen aksè a otan damou ke li gen lakay li. Donk, jij la te kite l ale. Mwen, depi yo mande m pale nan legliz ayisyen, mwen toujou eseye eksprime dezi sa a ke mwen genyen an. kote ke nou tout yo di ke se yon vilaj ki elve yon timoun, donk vilaj la se nou menm, se vwazen an, se frè ak sè, se kouzen, se kouzin, se kinanm, se nou tout ansanm, se legliz la, paske yo genyen aksè a yon kominote, yo genyen pwofesyonèl ki vin nan legliz yo, yo genyen li ase a de doktè ki kapab ede. Donk se yo menm ki pou fè sa ki nesesè pou ke yo vini kòm premye èd de sekou pou fanmi yo. Lòske gouvènman an antre ladan l, li prèske enposib, m pa di li pa posib non, men tou depan de sitiyasyon yo, gen de fwa li fasil ke yo remèt yon timoun bay paran li, sa depan ki gravite pwoblèm nan, sitiyasyon an, men kominote fèt pou pran responsabilite pou manm kominote yo.
Byen di. Sa ke m ta renmen mande se ke ou esplike tout sitiyasyon ki jan e se kominote a, se paran yo ki pou mande èd eksetera. Men eske avèk disparite sosyal sa yo kote ke nou sot pase yon epòk kote ke e minorite nou an sitou pèp de koulè sa yo, yo pè sitiyasyon sa yo wè k pase devan yo. E kovid reyèlman vin mete a klè, e minorite sa yo pou wè valè ki sak pase. E dapre e kem ta di e Office Juvenile e Delinquency ki repote an 2019, Law Enforcement Agency estime delenkans timoun ki anba 18 an a 696,620 timoun ki nan prizon. Konparativman lè ou pran 2020, euh, Yo di son kesyon de 60 mil timoun ki an de laj de 18 tan ki enkarsere lan prizon. Sitou an Florid m konnen ke m te konn tande yo te konn ap di sitou e jenn ti konpatriyòt nou yo ba anpil pwoblèm tankou ou esplike sa deja. Men ki Sort de fòm, paske ke o kòmansman m te di ke jan yo elve nou an Ayiti ke ou ranfòse sa, yo ban nou edikasyon kòmsi pou nou respekte otorite. Men timoun yo vin isi, se kòmsi ke otorite pa anyen pou yo, fè sa yo vle. Eske sèl mwayen pou ke paran sa yo jwenn yon sous se ta eseye a pati de legliz ki petèt pastè eksetera van ou bay pou yo ou byen eske ou panse ke kominote a ta oblije fon feso yon santr yon sant spòtiv yon sant e kote ke kominote a ka rankontre kelke fwa pou petèt yo ka bay plis enfòmasyon pou timoun yo sitou tou ki koz ki fè ke timoun sa yo M dakò yo gen yo gen pressure anndan lekòl yo eksetera. Men nou genyen yon yon yon yon sans lakay nou ke timoun nan li oblije li konnen depi l piti, l oblije leve paran l. Èske lan koz sa tou nou ka atribiye paran ki koz ke timoun nan petèt pou yon direksyon ki entolerab, oubyen yon ti moun ki vin delenkan, dezagreyab, jan vle ke nou ta vle mete. Eske nou ka mete paran an koz de sa, paske petèt li kite ti moun nan ale lon pwen kote ke li gen tan two ta pou l stope ti moun nan? Mwen pa kab jeneralize kesyon konsa, paske Sa m renmen di w, sa depann de endividi, sa depann de sitiyasyon an.
Jan ke mwen renmen eksplike jèn yo, mwen se yon menntò de yon pakèt jèn, mwen te responsab sa yo rele Altar Servers, Anfan Kè nan legliz mwen, mwen gen 30 timoun. ki te manb, mwen genyen plizyè ke mwen kenbe kontak avèk yo, jèn nan high school, tan nan collège, se ke nou gen chwa pou nou fè. M pa janm blame paran nesesèman paske gon pakèt kap fè kap fè bon travay, gon pakèt jèn ayisyen kap kap fè bèl bèl bagay ki pa soti nan fanmiy ki rich. Eskize m fè Eskize, men e m pa jeneralize paran k ap fè travay la non. Mwen di kòmsi ke timoun ki vin tonbe lan mòd delenkans sa yo, eske paran li menm pa petèt yon jan koupab lan timoun k ap bay delenkans yo? Bon, petèt gen dwa gen yon paran ki koupab.
M ap di w gen yon ka kote ke se pa t yon Ayisyen men m te gen yon kliyan ke m t ap reprezante. yon krim ke li tap fè fas a la vi an prizon si yo te jwenn li koupab. Premye entèvyou mal fè avèk kliyan sa a, mwen wè ke moun sa a gen yon pwoblèm mantal. Sa vle di ke li pa nòmal daprè mwen menm. Jan m pale avè l, jan l reponn mwen. E mwen vin anplwaye yon sikològ, yon social worker ki pou fè yon tès, egzamine jenòm sa pou mwen, e se yon jenòm ki te pase laj de gradyasyon. Doktè a ban mwen rezilta, li di m ke misye malad vrèman. Pou m pale avèk paran li, m mande ki kalite, ki wotè edikasyon ke l genyen. Misye ale kòm senior nan high school. M di eske se klas spesyal ke yo te ba li? Non se pa klas spesyal. E twouve se te yon jenòm ki te bezwen atansyon spesyal akoz de defisyan ke l te genyen pou l aprann.
Sistèm nan pa t janm adrese li. Kou m pale avèk paran, yo di m yo pa konnen, yo wè se lekòl la sèlman. Men m di men, kòm paran ou se premye moun ki te gen ki te pou wè ke pitit mwen gen yon pwoblèm, pa vre? Ou gade nòt yo pou wè ke nòt yo pa bon, pou w al pale avèk pwofesè yo pou w di pwofesè yo sa k genyen, ki sa k ap pase pou ke m kapab adrese l. Men m pa ka m pa t kapab blame paran sa a tou paske sitiyasyon ekonomik paran sa a e Li te vrèman difisil ke lòske li te remèt timoun sa bay lekòl la, li te lage l nan men lekòl la, li te wè ke lekòl la t ap fè sa k te pi bon pou timoun nan. Sa k vin rive, timoun nan vin rive yon laj ke yo pa t vle l lekòl la ankò, li menm li pa t vle lekòl la ankò, li vin tonbe nan enfliyans moun ki t ap fè move zafè, e konsa ke yo te vin akize l de komèt yon krim ekstrèmeman sevè. Nou te kapab ede l paske nou te anplwaye dè ekspè ki pou bati yon plan ki pou adrese bezwen l. Byenke li te yon jèn adilt kounye a, paske li te nan, li te gen 19 an si m sonje byen, donk nou te kapab adrese l. Donk m pa, se pa yon paran nesesèman. Fò w analize sitiyasyon paran yo, edikasyon paran yo, Kisa ke yo konnen? Bon, e pa tout moun ki konn menm bagay la. Se pa tout moun ki konn kijan pou yo adrese chak bezwen yon timoun ke l genyen. Donk, m pap fè, m pap fè rezonman sa a pou m di ke se fòt paran an. Ou wè? Paske se pa tout ki kapab, ki gen menm resous yo, ki kapab fè menm, ki gen menm aksè a sistèm nan. Donk, sa ke m kapab di paran yo premye an, se ke. Sitou si ou Miami Dade. M pa konn nan lòt kote pou moun ap viv. Men nan Florid nou gen yon depatman ki rele Department of Children and Families ki la pou adrese bezwen famiy e timoun. Yo genyen sèvis ke yo kapab ofri ou. Men, sèl jan y ap kontakte ou yo menm, y ap pran inisyativ la se si gen yon pwoblèm grav. Sa vle di ke yo rele lekòl, lekòl rele di ke timoun sa y ap abize l. Timoun nan vin lekòl, li sanble l pa janm manje. oubyen vwazen an di ke timoun sa tout lajounen nan lakou a, yo gon rapò ke yo fè ke sanble gon danje, ke timoun sa sanble yon timoun ki abandone, se de son timoun ki abize, se de son timoun ke yo neglije. Donk lè sa a gouvènman an ape parèt pou yo gade eske genyen rezon pou ke yo retire timoun nan lakay moun sa a, lakay paran li. Mwen di moun ap di bay moun yo konsèy. Se yon bagay ki trè fasil sèjousi avèk computer, ou google Department of Children and Families, ou prale sou website sa, wap click sou seksyon ki di services, ou click li yap diw ki sèvis ke yo bay, e ki sèvis ke ou bezwen, yap kapab edew pou yo kapab kouman nou ka di sa, sove famiy la, sove unit familyal la. E
Yon lòt bagay ankò jij, e pandan n pale de social and family service ki genyen pou families ke yo gen dwa tcheke children and families. Men, gon bagay ou di ki trèz enpòtan, ki fine, kote ke yo ka antre nan kompitè, yo pran enfòmasyon yo, yo tcheke nan services epi yo pran enfòmasyon ki rive. Men sitiyasyon nou gen yon pakèt nan fanmi sa yo tou ki pa gen aksè menm avèk entènèt. Gen ladan yo ki pa menm gen konpitè lakay yo. So, paske se, se, sa k fè petèt plizoumwen sa vin tire atansyon m plis ke petèt m pa t janm reyalize l mwen menm pèsonèlman, se pandan epòk kovid la. Kovid la. Pandan m nan Nouyòk, m ap reyalize y ap montre yon pakèt timoun ke yo vle timoun yo aprann lekòl. Men timoun yo pa ka aprann lekòl paske yo pa gen mwayen entènèt, yo pa genyen konpitè, pa gen laptop, yo pa, they can not do anything. So, sa vin mete m nan sitiyasyon m di, waw, ok, se la nou wè disparity ki rive, se paske nou pale de maryaj ki akoz de kovid. Kovid mete a nu yon pakèt istwa. Yon pakèt listwa se kovid ki fè ou wè kote nou ye. Lon sitiyasyon parèy kounye an, ke nou gen yon kominote ki trè defavorab lan pwen sa a. So ki resous li la?
Bon, m kapab di w ke nan Miami-Dade Konte mwen trè fyè ke mwen te youn nan manm òganizatè e m te premye, kòman a di, chairman de yon òganizasyon ke nou rele Sant la. M te chwazi non Sant la, m te sigjere l paske kòm sant la vle di yon sant. Sant la se the center. E ide a se ke nou tout plizyè nou te mete ansanm pou nou genyen yon sant kote ke tout moun kominote yo kapab bezwen aksè a sèvis nan site a, nan men gouvènman, aksè a sosyal, kèlkeswa sa li ye a, ke w kapab vini nan sant la. Sa nou rele sant la the Haitian Neighborhood Center. pou ou kapab mande eske ou kapab ede. Kounye yo menm ede moun laba a gen lontan ke m pa laba ankò men yo menm ede moun a ranpli income tax yo fè edikasyon e gen moun ki la genyen aksè a plizyè sant lòt sant ki pa ke sant la pa ofri sèvis donk se la ou kapab ale genyen lòt òganizasyon m kwè gen òganizasyon fanm ki rele fanm family m pa sonje ki jan yo te rele l avan se te fanm ayisyen nan Miami yo chanje non an men se fanm ke w kapab ale pou mande èd donk nou gen sant nou gen sant nan le sud nou gen sant nan le nò nou gen sant nan santral se pa ou mank de resous ki genyen petèt ke moun pa konnen men pa egzanp sant la yo fè yon pwogram nan televizyon regilyèman nan stasyon ayisyen an pou bay moun enfòmasyon e bay moun enfòmasyon yo fè sa nan radyo sitou kounye a epòk taks kote y ap envite tout moun ki pa vle ki pa gen mwayen pou yo peye moun fè taks pou yo genyen de kontab ki la gen de volontè ki la pou ede moun ranpli yon kòb taks. pou yo gen tout kredi ke gouvènman an bay pou yo kapab genyen l. Donk nou pa, nou gen lontan n ap, n ap goumen. Mwen travèse soti Nouyòk an 1986. M kapab di w ke lòske mwen te fèk vini, m te petèt dezyèm oubyen twazyèm avoka ayisyen bò isi a, e m ap gade kominote sa a k ap grandi. M ap gade konbyen moun ki eli kounyeya, m te, m te premye. Jij de Ayisyen nan la Florid kounye an, bon m pa konn konbyen k gen ankò men m kwè gen 10, petèt nou te rive yon lè m konte nou te gen 7 avoka ayisyen, m kwè kounye an nou gen 60. Donk n ap grandi, toutotan ke kominote nou ap grandi, m toujou di tout moun rezon ke mwen se premye ayisyen ki jij nan leta Laflorid se paske m pi granmoun pase yo. Men si m te pi jèn, se si ke m pa t ap premye a. Gen yon ki vin jwenn mwen, yo di m, monchè, se poutèt ou menm ke kounye a m se avoka, de timoun k ap grandi ansanm, ke m al pale nan lekòl yo. Kominote nou an ap fè gran pwogrè. Nou genyen yon pakèt eli k ap gouvène dè site, dè town. e y ap travay pou kominote yo. M sonje zanmi m Jacques Despinosse, kou m te fèk vini bò isi a, msye te gen yon pwogram li te rele Radyo Sitizèn ki t ap ankouraje tout moun bliye istwa ke w pral tounen al viv ann Ayiti a, paske se bò isi a n ap rete, nou tou wè ke se bò isi a n ap rete, donk fè tout sa n kapab pou ke nou pran tout avantaj. ki genyen bò isi a. E msye te gen rezon. Msye, nou te vin zanmi, jiska prezan nou zanmi. E m te konn fè de pwogram avèk msye nan yon pwogram radyo l te gen, li te rele Radyo Sitizen. E mwen te vin fè pati pa mwen ki te rele Pati Legal la. Donk. ankouraje moun yo al fè yo vin citizen pou ke yo gen pouvwa vòt paske se 2 bagay ki konte nan sosyete a se vòt se lajan fò bay o done kon kounye a moun ap fè bon pa kwè menm menm menm bon bon m pap di lòt la m pa vle di non lòt la paske m pa vle bay hay bòt youn nan gen 2 kandida resaman ki vin nan nan little Haiti ki vin a a vin fè a pale avèk kominote ayisyèn nan pou ke yo genyen vòt. Ayisyen. Nou fè gran pwogrè bò isi a, m kapab di w sa. Avèk anpil sakrifis, kominote a fè pwogrè. Yon pakèt moun k ap achte kay, y ap achte kay nan yon seri de site kote ke yo yon pouvwa de vot ki la, yo gen pouvwa dacha, moun ap ouvri biznis, gen makèt, gen restoran, gen klinik, gen doktè, nou chaje avèk doktè. nan plizyè klinik. Donk nou fè pwogrè. Si yon moun pa chèche resous, se paske ou pa vle. Donk m pa vle ke moun yo timid ditou. Kominote pa egzanp, sant la resevwa lajan, se pa biznis ke yo fè, se pa lajan pa yo. Se lajan tax payer, se moun ki bay lajan pou ke yo bay yon sèvis a kominote a. Jan nou rele l la, se sant la, The Haitian Neighborhood Center. Sa vle di li la pou katye a, pou pou fanmi ayisyèn nan, e tout lòt moun tou. Nou pa, yo, yo pa gen dwa rejte yon moun èd poutèt li pa ayisyen. E gen yon zanmi ki fèk mete adrès la, li di se lan 134 riyèm street, lan West Dixie Highway. That's right.
Sant la. 134 riyèm street, West Dixie Highway, se la li ye. E Mesye Manno di ke li apresye travay ou, Jij. E. pou nou klotire e moman sa a, once again we mersi yo pou moman e kesyon nan men dènye kesyon ki ki sa wè ki enpòtan lan kominote lan kominote a kominote dèd la paske yo reprezante yo ou panse ke moun yo ta dwe fè oubyen e pa le fèt ke yo timid, paske lè n gade disparite sosyal, edikatif eksetera, kovid mete nou a nu, men pandan epòk kovid la kisa w wè petèt daprè w menm ou panse ke w ta sijere ke kominote a manke fè pou yo menm yo ta fè pou yo atire bokou plis avèk kominote ki defavorab la?
Bon, fòk nou fè devwa nou. Tout moun fòk fè devwa nou. Fò nou reziyen nou. ke si pou nou avanse fòk gen sakrifis ki fèt, kite youn dèyè a nou pa kapab fè sa ankò. Se nou tout ki pou avanse ansanm, moun ki vle ale kòm politisyen yo fòk yo admèt ke reziyen yo, konprann ke yo pa eli yo pou ke moun sèvi yo men moun eli yo pou ke yo menm yo sèvi moun yo. Sa se yon pwoblèm ke mwen genyen avèk tout politisyen kèlkeswa sa w te ye a e pou moman rive pou mwen di yo sa mwen di yo sa. se pa karyè ke l ye, se yon sèvitè piblik, public servant, donk ou la pou leve moun yo e pa pou moun yo leve w. Mwen vle ke, m ta mande ke tout moun fè rechèch sou moun ki vle vin kandida pou reprezante nou. Gade ki background moun nan. Gon tandans de eksplwate moun ki pa konnen. Donk si w pa konnen, Ou pa pran yon desizyon ki baze sur bon enfòmasyon men sur pito sur santiman ke entèl konn entèl e se pa ayisyen sèlman ki fè l. Wi, ah non.
Se tout moun ki fè l. Donk mwen, men kòm nou son kominote ki jèn jiska prezan, mwen di nou jèn paske nou son yon lòt jenerasyon sa a, mwen menm m te vini isit e madanm mwen te fèt isit byenke paran l soti an Ayiti men pitit pa nou yo se se vrèman vrèman vrè jenerasyon amerikèn nan ki pa vrèman gen kontak avèk Ayiti dirèkteman m ta kab di. Donk nou gen yon jenerasyon de jèn ke se yo menm se isit ke yo fèt. Yo pa fèt an Ayiti pou yo vin isit byen jèn menm jan avè m. Jèn sa yo y ap fè de pwogrè enòm men malgre sa gen anpil tou yo konsantre yo sou karyè yo, pa gen anyen de mal nan sa. Men lòt moun kap sèvi de pouvwa vòt sa mwen ta mande yo fè rechèch, konn kandida yo, konn pozisyon nou, eli kè nou selon sa kandida a reprezante pou nou, sa ke li ofri nou e kapasite pou l delivre sou sa ke li ofri nou. Dènye kesyon, Jij Fred, kijan ke yon jèn

Tankou w di gen yon pakèt jèn jenerasyon ki grandi isi yo, pran egzanp timoun pò eksetera, jèn ki kapab avanse yo. Eske gen yon mwayen, eske gen yon kote jèn timoun ki vle fè pwogrè yo, jèn timoun ki vle avanse yo, jèn timoun ki ta renmen konnen ki fason pou m pou m ale nan sistèm lan? Paske gen yon pakèt k ap fè efò, men yo pa konn ki jan pou yo manipile nan sistèm lan. Se sa k fè dèfwa, anpil ladan yo peye de, twa san, kat san mil dola avan ke yo fini lekòl. Men si yo te konn mwayen ki jan pou yo jere nan sistèm lan, yo pa t ap depanse mòd kòb sa yo. Ki mwayen, ki fason, ki way timoun sa ka konnen pou ke te, ki pou l ka petèt jwenn fasilite? Ki moun, tankou w di, very good ou se yon menntè, men, ki, ki, kote l ka ale, kote l ka jwenn menntè sa? Paske si m pa konn entèl, m p ap janm ka konn wout menntè sa paske m pa konn entèl. E nou pa, nou pa an Ayiti pou n ta di se paske ou bezwen parenn. Men ki jan. pou ta posiblite pou jwenn menntè sa a, pou timoun sa a ki ta renmen aprann yon bagay, pou l te ka jwenn fasilite sa a, wout sa a.
Mwen ekstrèmeman fyè de yon gwoup de jèn ke mwen gen. M te gen yon gwoup avèk covid la li vin afekte nou, men nou te reyini yon fwa pa mwa lakay la, 23 jèn pwofesyonèl. Sa ki fè mwen trè fyè de yo, se ke gen youn tou, Mwen fyè de chak endividi, men gen youn li mete avèk 3 zanmi li trè jèn yo vin fòme yon mentoring program pa yo kote ke yo ale dirèkteman nan high school yo kote ke y ale nan high school yo bati de program pou high schoolers yo pou timoun ki nan high school yo menm yo vin mentor timoun sa yo e mwen di sa paske se nou menm ki pou pran responsabilite pou jèn nou yo. Si ke ou menm ou son doktè, ou konsantre sèlman, bon wap gen yon trè bèl vi, pa gen anyen de mal ke w gen yon yat, ou gen yon kay bò lanmè e choz kòm sa. Genyen de fwa yo trè kontan sèlman yo ret yon chen. Men li ta bon tou ke w ale nan high school yo pou ke nan klas biyoloji a ou adopte kèlke. La Cour Suprême Floride Lakou Siprèm Laflorid kòmanse yon pwogram pou ke jij e avoka adopte dè ekòl, dè klas pou ke nou ale regilyèman pou nou fè dè prezantasyon si kou sivik. Pou ke depi yo vin wè ke gon pwoblèm ke moun pa adopte, moun pa renmen kesyon sivik la, yo pa fè l ankò, yo pa bay klas sivik ankò. Donk. Lakou siprèm bò isi a vin wè ke gen yon pwoblèm paske menm menm sèvi kòm jire moun yo pa renmen fè l e se son devwa sivik pou w sèvi kòm jire. Donk yo mande volontè pou ke w ale lekòl regilyèman at omwen yn fwa pa mwa pou w ale pou w al fè klas pou w rankontre avèk timoun yo jèn timoun yo a se yon bagay ke nou fè regilyèman mwen menm mwen fè l regilyèman se sitou epòk an nou rele an me ki se le mwa Istwa Ayisyèn e Black History Month pou ke nou reach out, pou ke nou lonje men, kenbe men timoun yo pou ke nou ba yo des exemples, ankouraje yo pou yo fè sa ki byen. Donk, kiyès ki responsab? Se, nou konprann ke tout moun fò nan karyè yo, pa egzanp, jèn dam sa ki kòmanse pwogram mentoring sa map diw la, li son CPA, jèn moun CPA, li gen gwo travay lap fè, lap travay tout la jounen men li menm avèk 2, 3 lòt zanmil yo mete ansanm, gon lòt jèn ayisyen misye avèk zanmil yo mete ansanm yo kòmanse yon pwogram mentoring ki stem ki Science and Engineering and sa l ye a, pou ke yo ale nan lekòl yo pou yo enstwi timoun yo sou lasyans, matematik, choz kòm sa. Kiyès ki pou fè li? Se moun ki kapab yo, moun ki gen konesans yo. Se yo menm ki pou pran responsabilite pou tèt nou. Nou pa kab avanse pou kont nou. Genyen tou, yo pa vle envòlv, sa se avèk tèt yo sèlman ke yo kapab reponn pou kisa yo pa vle fè l. Bon.
Juge Fred, se yon plezi. M panse ke se premye a. E se pap dènye a. Pase ke gen anpil zanmi ki kontan. E enfòmasyon ke nou pote pou yo yo. E mwen menm mwen ta renmen jwenn plis tou. Pase ke m ta renmen. Se fason sa mwen menm mwen ka ede. Menm jan mwen mande ki jan moun yo ka ede. Mwen menm mwen ta renmen ede tou. Men poum ede fòk son moun ki konnen ki pou kenbe menm pou montre m ki jan m ka ede yon lòt. e m ka ede lan mezi pa m, lan fason pa m, men when it comes to lòt pati sa k fè ke m toujou gen yon seri de envite e lan plizyè branch, lan fas, lan branch ke yo, yo, yo mastè ladan l lan, m toujou petèt envite yo. Se pa jwenn m te ka jwenn, m te gen dwa ale, e m al fè rechèch mwen lan entènèt epi m pote l ba yo, non, e m pa mesye e, e toutis, men pito